Bonsoir bonsoir bonjour sa depan de kote wap gad TV Masters chanel 8 pwen 3 cnn ayisyen an ebyen jodi an se yon emisyon se yon anons spesyal ke mwen vin fè ansanm avèk nou m vin fè ansanm avèk nou so m ta swete ke nou chita nou pote atansyon avèk tout sa ke mwen pral di yo de tout fason e nap remèsi tout moun. ki tap gade nou samdi lan fèt ke nou te òganize pou papa, men nou te tou òganize yon fundraising pou televizyon an. Lè nou di telethon son fundraising. Fundraising lan fè ke nou konnen telemax 13 gen 1 an depil lan lè a, semèn pwochèn pral fè 1 an, yon semèn nou manke. Men janm te di nou an televizyon paka fèt san kòb, ni radyo tou. Tout bagay ki gen a medya pa ka fèt san kòb, se ak kòb pou yo fèt. Se sa k fè ou wè gon seri de pwogramasyon pou nou te fè pou ou e nou te kòmanse fè, nou te vin kanpe l, bon byen ke kowona vin bloke tout bagay men sepandan si nou te gen mwayen, si m te gen mwayen nan men mwen, m t ap kontinye fè plis bèl pwogram pou nou toujou ke sa nou wè a. Men, se domaj, se domaj, e m te anonse nou avan ke, avan fèt la, m te di nou, si nou pa sipòte televizyon an, mwen menm mwen p ap kapab sipòte tèt mwen. Paske imajine w, w ap peye prèske 40 mil dola pou yon televizyon, e enkli bil, bagay, peye teknisyen, plas, eksetera. Ou wè? So, e, sètadi ke televizyon gen anpil depans ladan. Se sa k fè nou te òganize, e, ti maraton sa a ke nou te fè pou televizyon an. Men sa pa mache. Sa pa mache, e, m pa kache di nou, mezanmi, nou fè m wont. Nou fè m wont. Paske, imajine w nou gen de semèn, n ap anonse ke nou pral fè yon ti maraton epi n ap pwofite fete fèt. de pè a ansanm avèk ou. E sa k pi grav la ankò, nou voye chache yon atis ki depase prezantasyon, gran atis devan Pè Etènèl, se Dieudonné Larose. Ebyen, Dieudonné Larose se yon pè fòmè la trè byen, trè byen, trè byen. E m toujou di nou, whatever emisyon k ap jwe an, fò nou rele televizyon an pou nou patisipe. Si se pa sa, Nap dekouraje, mwen menm map panse map travay an ven. Ou wè? Paske, sam di an, nou reyèlman fè tout moun wont. Menm Larose dim bato sa kap pase la, ou kwè ou te dim televizyon gen moun dèyèl. Mwen wont. Paske nou ouvè liy lan, afen fini jwenn 3 ou 4 kout telefòn, apresa nou pa janm tande moun ankò. Poukisa? Larose vin fè entèvyou, nou pa rele pou nou salye Larose, nou pa bagay. Ou konprann? So tout sa, tout bagay sa yo vin dekouraje m. M pap ba nou manti, tout bagay sa yo vin dekouraje m aprè, aprè 1 an televizyon an. Gen anpil moun ki te konn rele mwen avan e avan nou te òganize fèt la samdi pase. Yo te konn rele mwen, bon m pa tande yo jou fèt la. Mwen menm m ap mande kisa k pase. So. Ki fè donk, pral gen chanjman nan televizyon an. O nivo de chanèl, o nivo de tout lòt bagay ki pral genyen. E anplis pou sa nou fè a tou ke m pa apresye, e piske se yon televizyon n ap rele mwen o bato m renmen televizyon an, m renmen pwogramasyon an, m renmen isit, m renmen lòtbò. An reyalite, se pa sa nou te moutre m samdi. Samdi nou pa moutre m sa menm menm menm menm. Nou fè mòd. Nou pa moute m sa menm menm menm. E mwen di nou, e, se pou nou m vin fè, se pou nou m fè chanèl la. Se pa pou tèt mwen. M ap depanse kòb, m ap depanse enèji, peye moun, peye moun adwat agoch, fè pwogram, fè isit, ou konprann, epi nou menm nou pa kanpe avè m. Nou pa kanpe avè m. Ou konprann? Nou pa kanpe avè m. Sof, nan ka sa a, mwen gen yon trè bòn nouvèl pou nou, oubyen li kapab yon movè nouvèl. Li kapab yon movèz nouvèl ou byen li kapab yon bon nouvèl. So ki sa nou ta vle anvan? Nou ta vle bon nouvèl la anvan? Ban m ba nou move nouvèl la anvan. Move nouvèl la se ke e samdi nou dekouvri yon erè nan chanèl la. Nou pa konnen tou ki se sa ki koz ki fè anpil moun pat branche pat kapab pran chanèl la paske depi lè ke nou kòmanse avèk chanèl la mwen di mèt chanèl la men kisa ke men kijan de emisyon m pral fè m pral broadcast mwen di misye m pral fè anpil live e pou fè live yo ou bezwen entènèt ou bon so depi nou kòmanse nap diskite a mèt chanèl la bagay li vini lap fè aranjman Bagay yo ap vin pi bon pi devan. Dye se yon semèn mwen manke pou pou nou fè 1 an nan chanèl sa. Misye pa janm fè travay yo. Ki fè donk an mwens moun pran chanèl la. E sak pi grav la ankò e samdi mwen vin dekouvri pa egzanp jan chanèl yo fèt se pa zòn. Sètadi ke se pa zip kòd. Si yo baw 20 zip kòd. ke channel la sipoze kouvri ant Hollywood, Jay-Z jiska Little Haiti, bon Southwest m pa menm bezwen pale de Southwest, North Miami, North Miami Beach etc. Mwen menm nou konnen map vin di bagay, map di bagay yo jan yo ye a sa kap pase Tele Masters. Sa nou vin dekouvri nou devin nou vin dekouvri samdi e channel la sanble li pataje zip code kot Tele Masters ye an avèk yon lòt channel. So kesyon se nap gadel sou ekran. So chanel 8 pwen 3 e gon lot chanel shopping kote yap vann ou konn we chanel sa yo kote yap vann bagay kote yap vann bijou rad pafen etc ou we so chanel sa vin moute sou chanel pam nan so sa vle di ke e chanel la vin pa kouvri tout zon ke nou te konn ap kouvri. Pa egzanp, lè nou te fè kòmanse, e 4 mwa, premye 4 mwa yo, show an, anpil moun te fè nap gade show a. Wi, anpil moun te fè nap gade. Men apre sa, nou vin wè ekout nou vin ap diminye. So, nou pat janm konnen kisa ki koz sa. So, e se sa m di an, nou vin dekouvri tout bagay sa yo, e se lè nap ete pran chanèl la epi nou wè sa nèg Ni Pwen 3 a monte. sou chanèl pa nou an. So, nap diskite avèk chanèl la pou nou konnen kisa yap fè epi ap rezoud pwoblèm nan kisa ka fèt. Nou voye yon lèt ba yo, yo poko fè nou repons so, so nap rete tann. Nap rete tann e pou nou konnen kisa chanèl la fè oubyen si sa ka son lòt chanèl oubyen nou poko konnen e nou poko konnen. Men sepandan e si pa egzanp nou pwoblèm nan rezoud, Telemasters kapab vin sou 2 chanèl, 8 en 3 oubyen on lòt chanèl nou pral genyen kote lè sa tout moun pral kapab gade show an de tout lòt kote yo wè so nou kapab vin sou 2 chanèl, 8 pwen 3 avèk on lòt chanèl nou poko konnen nou poko konnen men si se pa sa Telemasters pral fon kanpe pou 2 semèn an atandan nou kòmanse. sou yon lòt chanèl si pwoblèm sa pa rezoud avèk chanèl kote nou an 8 pwen 3 ok so trè enpòtan 8 pwen 3 so ou kapab si pa egzanp ou wè nou fè 2 semèn ou pa wè nou toujou kenbe telefòn nou 7 86 230 01 66 ou toujou gen dwa toujou voye sipò toujou pwiske si nou pral sou 2 chanèl nou pral bezwen kòb 8 pwen 3 avèk yon lòt chanèl men si se sou lòt chanèl la nou pral nou pral ye sèlman. So nap pran 2 semèn pou nou fè tout set up yo, tout mwayen teknik yo etc avan ke nou remoute back nan lè a. Men janm di nou an, m poko di nou nap kite 8 pwen 3 a men nap rezoud pwoblèm nan ansanm avèk televizyon an, konpayi ki vann nou èd antèn nan e nap eseye rezoud pwoblèm nan avèk yo pou n wè ke e kisa k ka fèt. Wè? So, de tout fason, jan m di nou an, nou pa fè kè m kontan, nou pa fè kè m kontan. M te gen yon seri de moun ki te konn ap rele mwen depi anvan nou t ap fè ti maraton pou so a, ki te di m, Bato, yo kite yon san dola, yo kite yon 200 dola. Okontrè, se mwen k ap di yo, poko bon mwen, tann, tann lè ke n ap fè maraton an, w a rele lan lè pou bay kòb la. Orezime, yo pa rele. Sa vle di yo depanse kòb la. Tande nou depanse kob la wè so ki fè donk m pa kache di nou sa fèm mal m wè Dieudonne Laroche vin la li chante e e nou pa jwenn kòl apèn kat kout telefòn nou jwenn ou konprann e e moun kap di nou yo pa ka pran chanèl la yo pa ka isit yo pa ka lòtbò wè so de tout fason mesye ke nou bagay yo ki sak pral pase Telemaster so nap negosye avèk chanèl la pou nou wè ke. e kisa ki pwoblèm ki rive epi pou nou kapab gen yon lòt chanèl nou pral sou 2 chanèl ou di mwen e nap lage you pren 3 nou pral sou yon lòt chanèl paske e gen yon pwoblèm ki rive chanèl nou an gen yon lòt chanèl ki moute sou nou ki moute sou nou se yon sòping yon sòping yon sòping chanèl ki moute sou nou so nap nap nap eseye wè kot pwoblèm nan sòti avèk chanèl la wè bon. E jan m di nou an, e nan de semèn, nou kapab, e nou kapab pran de semèn avan ke yo retounen bak nan lè a pou nou fini rezoud pwoblèm e moun ki pa, moun, paske ou konnen gen anpil moun ki pa, ki pa ka pran chanèl la kounye a la, ou wè, so nou pral eseye wè kote pwoblèm yo ye, epi si se chanèl Bricklin 3 oubyen e nan lòt chanèl nou pral gen an, petèt nou kapab gen de chanèl. Nou fòk nou konn sa k pral fèt. Men se sa k fè m ap di nou, nou menm ki toujou vle kontribye a Tele Masters, nou toujou gen kapab rele mwen nan 7 86 230 01 66. Paske, m te di nou sa, si yon lè nou leve nou pa wè Tele Masters, nèspa? So, kòman n ap santi? Mwen menm gen de twa telespektatè k rele mwen jodi an. So, mwen di yo men sa k pral pase, men sa k pral pase. Bon patnè an retounen poul kriye paske mwen di ke nou nou ka fè 2 semèn nou pa ete rematchèz paske aprè 1 nan nou fon televizyon ba ou ki koute nou prèske 60 konbyen mil dola nap peye chanèl la prèske 130 40 mil dola wè so ki fè donk mezanmi e e e m pa satisfè m pa satisfè avèk nou kap sipòte pwogram nan dayè ou wè 5 mwa kowona ki sot pase a la tout biznis fèmen so pa gen anyen tout biznis fèmen, eksetera, eksetera. So ki fè donk mwen menm mwen fè gwo efò, m rete pou m fè 1 an avèk nou pou m wè kote sa ap rive. Men dènye fèt ki sot fèt la a mezanmi m pa kache di nou, non sèlman nou fè m wont, nou fè m wont devan yon gwo atis Dieudonné Larose. Ou wè? So, aah bagay sa a rèd, bagay sa a rèd. E bon, e jan m di nou an. E televizyon an m ap fè efò mwen pou m toujou kenbe Telemasters men se nou menm ki pral deside se nou menm ki pral deside e e fò m di w tou bon lè nou rele mwen epi m ap al avèk nou off the air rele mwen m ap al avè nou off the air men sepandan si nou toujou vle kontribye a Telemasters nou toujou ka rele nan 7 86 230 01 66. Sèt 86 230 01 66 Moun ki te di m yo t ap bay 100 dola 200 dola nou mèt rele mwen Sèt 86 230 01 66 lan epi pou m kapab pase kote nou paske nou pral sou yon gwo chanèl men tou n ap eseye wè ki fason nou kapab kenbe ni pwen pwa alò nou mèt kontinye rele mwen kontribye a televizyon an e pa nou l ye paske m pa kwè nou pral kite telemachèz tonbe. M pa près a So se sa Fò m di nou tou Fò m di nou tou Nou gen moun Nou gen yon eleksyon k ap vin la Wi Gon eleksyon k ap vin la 18 Out Nou konnen gen anpil kandida ayisyen gen anpil kandida ameriken ki pou al nan kous la pou 18 out lan. N ap di moun sa yo nou gon spesyal pakej pou yo si yo ta vle vin pale de kanpay yo lan TD Masters. So, sètadi ke nou gon spesyal pakej, e piske eleksyon an se mwens ke on mwa edmi.

E ki ta vle ou konnen gen moun ki gen biznis, piske kounye a la televizyon an ka kouvri, bon, daprè sa lòt chanèl la di, yo kapab kouvri jiska 100 Boca Raton. So, nou pral gen moun Boca Raton pral kapab wè show a, e non sèlman sou sou chanèl, men sou YouTube avèk Facebook. So. Sètadi ke, jan m di nou an, apati nan fen semèn nan la, Kapab gen chanjman nan Telemasters e pou si tout fwa nou ta ouvè televizyon nou, nou pa wè Telemasters, konnen se negosyasyon kap fèt avèk chanèl la, puiske semèn pwochèn ap fè nou 1 an nan televizyon an, men gen kèk bagay kap pase ke nou menm nou pa satisfè avèk konpayi ki vann nou chanèl la. Men nou toujou ap negosye avèk yo pou nou wè kot pwoblèm nan sòti, paske gen anpil moun kap rele mwen, ki vin bato m te konn wè program nan deja m paka wèl ankò pou sak pase sak pase ou wè so. De tout fason m avèti nou paske nou konnen mwen m toujou renmen nou menm si nou fèm wont sa m di m toujou renmen nou paske gen moun podyab se wè yo paka wè chanèl la ki fè yo pa kreve sa m di m ka konprann sa men mwen te di moun ki wè chanèl la rele m moun ki paka wèl rele pou yo te rele televizyon an atris pou yo te fè kè Larose kontan paske Larose. te anvi pale avèk nou. Nou gen pou n repase fèt la, m pa konnen si sa ap gen tan fèt avan semèn nan fini la, nou gen pou n repase fèt nou te fè samdi an, piske nou gen ti aranjman n ap fè, piske ou konnen live la li se yon ti jan kole te gen ti erè ki te fèt, so n ap ranje erè yo epi pou n repase live la pou ou ankò. Ou wè? So ki fè donk, se sa spesyalman mwen te vin pale avèk nou. Nou konnen fòm ta vin anonse nou sa, paske se televizyon pa nou li ye, byen ke nou poko fè prèv la, nou poko fè prèv la, so kounye an m pral wè prèv la, pwiske mwen di nou ke nou kapab pral sou 2 chanèl, so petèt kap pi bon pou nou, epi nou pral gen plis reklam, paske televizyon pral wè plis kote, bon. Nap priye Bondye pou Telemaster vin pran chanlè a, nèspa? Ebyen priye pou Tele Marseille epi kontinye sipòte Tele Marseille 786 230 01 66 ou menm ki pat gentan bay kontribisyon samdi ou gen dwa toujou kontinye rele mwen nan 786 230 01 66 mezanmi se la map kanpe avèk nou nan ti anons spesyal sa ke mwen te vin fè avèk nou ti koze m te vin fè avèk nou dayè ou konnen bato toujou renmen nou se te zanmiw frèw e kouzen w, mari w, etc. Etc. Ki tap fè yon ti pale avèk nou, bato. I love you all. Bye.